Ou konnen mwen menm ansanm avè w nou te renmen an kachèt pa gen moun ki te konnen. Ok. M panse ke m ap di w kilè epi. Pral kwaze ansanm avè w pou nou ka al lakay la. Bon, pa gen pwoblèm.

Li toujou ap fè la moral oh oh.
Jan lap pale a fò di se tifi fidèl li ye ou pa konnen li renmen ni renmen nèg la kitel pranl.
Kòman li pa renmen renmen nèg la li renmen nèg la kel pranl.

Ti medam yo preske fèm met 2 menm nan tèt poum kouri nan peyi a. Eskem ka viv yon vi strese konsa? M strese twòp ak koze sa, map fon depoze kòm yon kote. Kounya la lè papa yo vini, yap konnen se mwen menm kap ki la toujou, ya refè menm bagay la ankò papa yo a pase sou yo. Bon m reziyem. Apre midi a la m pral relel kout ke kout poul degajel poul antre. Paske se pa pou mwen sèl yo e pa mwen sèl ki te fè yo.

Magali, oh oh Li toujou pran pòz tifi fidèl li, ou konn pwoblèm li gen avè manzè li toujou ap pran pòz tifi fidèl li, li pap pran mari sèt. Ou okipe l. Piti depi wè ou renmen nèg la ou kapon nèg la se pran l, oh oh mezanmi. E m renmen nèg la.
Allo, depi wè ou ti diri sa pa ye konsa, oh oh.

Oh sista oh. Koman ye cheri? Koman ye sèm cheri?
Mwen byen dat m pa wè w. M la cheri m la.
Sa k regle menm? E pa m wè m la.
Koman fanmi yo ye? Yo va twò pi mal, yo anfòm. Pitit, m tèlman sot fon sezi la. Sa w di m la?
Pitit, ou pa mande m koze se mwen k ap bon. Gade, m sot parèt lòtbò a, si w wè Bedjine k ap di m konsa ke li wè Maryse.

Esplike m bagay la byen pou m ka konprann. Ou konnen medam yo si telman fem sezi eski medam yo m pa konprann reny lan konnya genlè yo debòde pou ou wè mari sèw pou pran mari sèw pou wè se mari sèw ou gen yon sansasyon pou li pou pranl pou viv ansanm avèy mari sèw pwòp sèw. Sèm banm di w yon bagay ou wèm renmen w anpil e ou wè jan nou gou. Kèt.
Mpa tande madanm mwen non banm banm eseye relel pou mwen wè sak pase pase mwen mpa tandel mpa konn sak pase. Manmi chérie Koman w ye boo? Apa m pa tande w bee? Sa w ap fè la menm? Ah ou konnen depi m pa tande w chérie m pa santi m byen. Em bak wè w jodi a sonje sonje nou gen pou n sòti Humm apre sa e manmi kòman manmi ye kòman sista ye tout moun anfòm Enben salye yo mwen An m t ap pale a ti moto la m t ap pale a ti moto la e kounye a ti moto a ale la m gen yon bagay m pral fè la m ap tou m ap tou al fè sa Anben ok bby pa gen pwoblèm non. Dakò. Mwen osi. Yo, men sa m fè la menm. Ban m, ban m 3 je sa m ba je a la non paske m pa ka rete plis non.
Bay sa pengo antre ladan l paske w konnen. Nan tan sa pa gen afè tankou sou sou wè sou wè y vle pran mari sèl ou deja konn sa deja pengo antre nan sa paske ou konn ou konnen jan tan an ye paske sou a antre nan sa siy renmen y siy renmen y vle pran y nan men sèl la epi ou menm ou menm wap mete dezyon nan sa ou konnen y ka tann tout pou ou sèl sa m di w wè jan m renmen w. Non mwen menm m pat santi m gen kè pou m te sipòte pou m te tande Bedjine pat Jan de pawòl sa yo devanse m anfas mwen ankò. Paske mwen m pa konn kote bagay sa yo soti, mwen m te vle mande eski ok ansanm avèk pawòl sa l ap di a. Pou ou menm sa fè w mal men pou li menm sa ka pa fè l mal. Paske e pa ou menm ki e pa ou menm mwen menm ansanm avè w nou de fè, ou pap fè m sa mwen menm m pap fè w sa, zafè yon lòt k ap fè k ap fè mal la se pou yo l ye.

Avan yè m chita san l pa di m anyen hein li pa di m anyen non li nèk parèt li vin prezante m mennaje m tèlman sezi m pa gen mo m pa gen mo non bon kounya la mezanmi li fin prezante m mennaj li li fin prezante m mennaj li kounya la l ap pwomennen pi rèd toujou bon mwen m pa konn sa l ap regle. Li fin prezante m mennaj li, kounye a lòt la dèyè sa l wè l fè a, talè konsa tou l pral prezante m li men mennaj li tou. Bon kounye a èske m ka jere bagay sa? Epi kon papa yo vini l pral di se mwen t sitirè yo, se mwen t sesi, se mwen t sela, m p ap gen anyen m ka di l, m p ap gen dlo pou lave m. Bon mwen Bondye, kisa m ka fè?

2 minit selman.
Sa pa yon pwoblem. Ok vin. An chita la. Asa m pa prete twop non paske m bezwen. Wi m bezwen. Sa fè lontan m te bezwen. Pero m konn wap pase nan zòn nan la men m konn bezwen pa nan seman avèw m pa konn jwenn okazyon an jwenn.